Yon fwa ankò m salye tout moun kòman nou ye e se vre ke m di m pap pale de dosye sa yo sou rezo a ankò men kòman pou m pa pale hein di m non kòman pou m pa pale nan venteyinyèm syèk pou yon pèp ap viv nan kondisyon sa. Yon pèp ki gen yon istwa, yon pèp ki se dye libète, yon pèp ki se manman libète, yon pèp ki kreye libète. Aristid, eske w alèz frè m? Eske w manje byen? Eske w alèz pou wè pitit papa nasyon sa? nan venteyinyèm syèk sa ap viv nan kondisyon sa konsa. Martelly eske w alèz? André Michel, Youri Latortue, Nenel Cassy, Don Kato, 9 manb cpt k ap travay pou caricom la ak lòt ke m pa site yo, Moïse Jean Charles, Eske nou byen? Eske nou gen konsyans moun? Eske konsyans nou pa repwoche nou mesye? Se pa nan vòlè non yo kenbe yo. Men non, yo kenbe yo paske y ap kouri pou ensekirite. Yo kenbe yo paske y ap chèche yon lavi miyò. Paske lakay, lavi yo pa asire. Paske nou pa ba yo yon lòt opsyon. Ke zam, depi yo pa gen zam, se kòm si yo pa gen lavi. Nou detwi avni jenès sa. Nou fè jèn peyi a pa gen lòt plan, lòt ide, ke al Sendomeng. Kounya, gade fini yo. Gade yo.

Mezi manje panyòl la nap manje tout. Yap pot manje ba nou la wi. Nou genlè bay tèt nou pwoblèm. Bay tèt nou pwoblèm nan timoun. Nan peyi nou yap voye nou manje. Yo maltrete w? Yo pa fè w anyen? Yo pa ba w kou? Yo se yo maltrete w? Nèg aswa yo ta ka ba w kou nèg yo pa ba w kou? Yo pa maltrete manje devan m? Lè yo pran metye sa yo mare w?
Nou wè mesye? Nou wè fini yo? Anpil nan yo la, paran yo depanse tout sa yo te kapab genyen pou peye lekòl pou yo. Pifò nan yo la, pou m pa di tout, se filozòf. Yo gen yon metye, men yo pa ka viv lakay yo. Yo pa ka alèz lakay yo, koz nou pa ba yo lòt opsyon pou yo travay. ke se gen yon M 16 nan men yo, ki se zam. Kounya la, nou koz blan fè yo tounen nan ane 1492, remèt chèn nan pye yo ankò kòm esklav. Nou koz pitit nasyon sa pa ka viv alèz lakay li, fò l fè esklav blan. Epi kounya, Pou blan. Retounen nan istwa avèk yo. Mete chèn nan pye yo ankò. M ta renmen konnen kòman nou santi nou lè nou wè jan de imaj sa yo. Nou menm kòm politichyen, nou pa moun. Nou son pakèt bann vomisman chen. E si te gen kama vrèman, nou te sipoze frape deja. Men listwa gen pou rekonèt, retounen kont nou mesye. Kot Sendomeng? Kot sendomeng ki pou ap maltrete pitit nasyon sa. Kiyes ki sendomeng? Ki istwa sendomeng? Ki batay yo te mennen? Kisa istwa rakote ke sendomeng te fè? Jodi a pou yap met chèn nan pye pitit desalin yo. Epi nou la a. Nou pa di anyen. Nou pa fè anyen. Nap gagote kòb yon peyi. Nap byen viv, nap byen manje sou sa yon pèp ki ala deriv. Sa fè mwen m doute de egzistans Bondye. Paske si Bondye te egziste vreman, fyèl nou te sipoze pete deja mesye. Nou pat sipoze ap viv. Bann kriminèl. Epi nap trete de viv ansanm ki kriminèl. Nap trete de viv ansanm se yo. ki kreye latwoublay pandansetan li bon pou nou paske nou se meyè zanmi Luis Abinader kap maltrete ayisyen kap tiye yo de jou an jou kap met chèn nan pye yo nou se bon zanmi yo paske sak bon pou nou se la nou fè kòb paske se biznis nou ke liye men map di nou sa gen yon lè ki pap pou nou epi sak tiyem nan ayisyen son nasyon ki sanwont. Ou jwenn anpil nan yo ap di yo alèz laba a. Se sèl fanmiy yo ki manke yo. Malgre y ap met chèn nan pye yo, y ap touye yo, olye pou yo antre nan peyi yo pou yo vin batay pou sa sispann, yo di yo alèz lòtbò a. Men, m ap di nou sa, politisyen Ayiti yo. Liv la gen plizyè chapit ladan l. Jodi a li ouvri sou do pèp la, men gen yon lè chapit pèp la fèmen l ap ouvri sou do nou. N a di m te di nou sa. Paske nou pa moun mesye. Se yon bann chen ke nou ye. Bann rès moun, restavèk, wobo pwograme. Mwen m ta renmen konnen kòman nou kanpe anfas madanm nou ak pitit nou pou nou di ke nou te fè pati de dirije yon peyi, ke nou te fè pati de dirijan Ayiti, ou di mwens ke nou se dirijan Ayiti. Eske madanm nou fyè, eske pitit nou fyè, eske nou menm nou fyè an swa? Pa enkonsyans moun. Mwen map di nou sa, Listwa gen pou kondane nou. E si listwa pa jwenn nou, pitit pitit pitit nou gen pou peye sa. Bann kriminèl!